Alo, alo, alo, alo, alo Si tèlman Ayiti dwòl Si tèlman Ayiti son peyi difisil Si tèlman Ayiti difisil Ariel Henry Wa Ariel Henry deklare lagè avèk pèp la, li fin touye pèp la, men kounye a. Ariel Henry pral bay pèp la kanaval Mesye ooh E sèl Ayiti pou bagay sa ka pase konsa Ayiti Ayiti son peyi frajil wi Gade Ayiti Sou kite yal touye Ayiti pou ou pral defann pèp Mwen raje wi Menm pèp Ki tap di Ariel kraze peyim pa gen kote poum rete menm pèp sa kounyè la yo pral nan kanaval Ariel syo a nou peyi frajil se ayiti nou peyi frajil ayayay m pa gen anyen poum di ankò non paske Jovenel te egare e nan sa Jovenel pran m pa kwè Guy Philippe pral pran ladann Guy Philippe Ayiti se pou ou Ayiti pou mwen n ye men Guy Philippe pa koute pèsòn kap mete w devan pou al fè bagay pou yal touye w menm jan yo touye 13 ajan bsap yo. Menm jan yo asasine 13 ajan bsap yo. Guy Philippe fè sa kè w, fè sa konsyans ou di w pou w fè. Alò, m pa di w pa revòlte, men pa koute pèp ayisyen an k ap mete w devan pou w al antre nan. nan sa w pa t dwe antre. 2004 pa 2024, 2024 pa 2004. Kifede. Kifede pou son nèg m renmen anpil. M renmen, m renmen fòm revolisyon an ou t ap fè a. Men pèp sa a se yon pèp grangou l ye. Pèp sa a se pèp poul yo ye. Pèp sa a depi yo jwenn kote grenn mayi a tonbe a se la y ale. Sou wè sat vin pase la 7 fevriye pou wè Ariel avèk tout akolit li yo ap vin fè kanaval pou wè pèp sa pral danse kanaval monchè me tire chapo m byen ba e m pran chapo a me tire chapo m byen ba devan pèp ayisyen sa m salye pèp ayisyen sa pou pou konpòtman yo. M pa kwè grangou te ka fè yon pèp ap fè tenten konsa. M pa kwè grangou, yon pèp sa pa yon pèp ki gen deviz. E pa yon pèp ki gen yon kote pou ale. Ou pa wè jedi ou vandredi, yon pakèt jounalis ap di, wouyy, men Sendomeng vin kraze, avyon Sendomeng ap pase sou tèt kanal la, yo vin kraze kanal la, yo vin kraze kanal la. Fòk ou ta konnen Sendomeng ap vin kraze kanal la. Kiyès ki te kraze baryè a, baryè fwontyè a? Se pa Sendomeng non ki te vin kraze baryè fwontyè a. Malgre Sendomeng patisipe paske li peye, men moun ki pran kòb la ki moun li ye? Ayisyen li ye. Moun ki vin divize kòb la ki moun li ye? Ayisyen ki pran kòb la nan men Sendomeng ki vin divize l. avèk ayisyen pou yal kraze kanèl la nou ayisyen nou sòt twòp e nou sòt nou enbesil nou pa wè lèlmi nou an se ayisyen li ye e sispann lage chay sou etranje a paske si lakay ou pa bay deyò pa ka antre se nou menm ki ap bay piye lòt kote vin kraze peyi nou vin lage chay sou do lòt kote nan se nou menm ki bay mèche pèp ayisyen sa m respekte nou Menm si m te gen lide pou mal goumen pou pèp Ayiti sa, pou pèp Ayisyen sa, pou m wè jan pèp sa ap fè a, monchè, pou moun ta fè sa, monchè oo, fò w ta wè ke tout fanmi w, tout pitit ou gen tan grandi, pitit ou pa nan, tout pitit ou gen tan anfòm, si w mouri, ou mouri, sa vle di ke ou p ap regrèt lanmò a. Men sa vle di ke, men si w moun ki konnen w gen pitit, ou gen timoun minè toujou, pa antre nan, nan politik ayisyen pou antre nan politik ayisyen fok ka antre nan koripsyon an vin souse manmèl la men si ou di ou pral fè chanjman avèk pèp sa pèp sa pa vle chanjman pèp sa se kanaval li bezwen bwavo Ariel pèp la se kanaval li bezwen se bèl kanaval li li vòlè ou menm Ariel kontinye vòlè Bondye beni nou pèp la bay.